Moun k ap viv alakanpay ann Ayiti yo viktim de tout sòt diskriminasyon, sosyal, ekonomik, edikatif, eksetera. Bonjou bonswa tout moun, mwen vrèman kontan pou nou antre lakay ou nan yon lòt videyo. Kòm nou konnen n deja ann Ayiti li gen zòn riral, Konsa tou gen zòn iubèn. Nan zòn iubèn yo, jeneralman yo gen prezan de tout ansanm de sèvis sosyo de baz yo, menm si an kèlke sòt yo pa vrèman e sifizan pa rapò avèk nonb de popilasyon kap viv ladann yo. Men pa konsekan nan milye riral yo, yo viktim de absans de tout sèvis sosyo de baz yo. Se rezon sa a ki pèmèt ke a chak fwa yon jèn ki sòti nan milye riral an Ayiti l ap avanse lekòl e li gen volonte pou li kontinye nan etid li, li oblije kite milye riral yo pou ke li antre nan yon vil. Si n ta konsidere pa egzanp an Ayiti vil jeneralman ki frekante pou kesyon lekòl oubyen pou lòt sèvis sosyo debaz, si n ta kapab di nan depatman Latibonit nou gen Gonayiv, nou gen Senmak, Nou gen Okap Ayisyen, e nou gen kapital la ki se Pòtoprens, e tan dout lòt vil de pwovens ke nou konnen ki gen de grand enpòtans nan ansanm nan ofri sèvis ki gen andedan peyi a. E nan milye riral yo, yo viktim de tout ansanm de absans sosyo, de sèvis sosyo de baz yo. Donk ladan yo pa gen wout, pa gen lekòl ki rive lwen, pa gen inivèsite, pa gen sant de sante, e moun sa yo jeneralman yo lage pou kò yo, yo prèske pa resevwa de sèvis ke leta a ta sipoze ofri yo. Si n ta konsidere pa egzanp nan departeman Latibonit, ladan l nou konnen ke gen vale de Latibonit ki ofri anpil an matyè de agrikilti ebyen ki gen anpil enpòtans anndan peyi a. E nòmalman anndan vale sa a ki gen yon pakèt lòt komin pa egzanp kote ke yo fè anpil plantasyon e pami komin sa yo nou ta konsidere komin Petite Rivière de l'Artibonite E nan komin Pentirèd Latibonit ki gen 6 seksyon kominal ladan l, enben premyè seksyon, Ti Rivyè Latibonit, asavwa Bakousen 1, enben li ta dwe youn nan priyorite Leta a nan depatman an, donk an tèm de lagrikilti. Donk premyè seksyon, Ti Rivyè Latibonit, li genyen anviwon 40 mil moun k ap viv ladan l, dapre dènye estimasyon ki fèt an 2012 pa IHSI ki responsab pou kesyon resansman andedan peyi a. Byenke nou konnen, jeneralman ann Ayiti, li gen kat resansman ki fèt anndan peyi a, e premye resansman ki te fèt anndan peyi a pou yo ta kapab denonbre popilasyon e nonb de menaj oubyen pou yo ta kapab konprann kesyon enfrastrikti anndan peyi a, li te fèt an 1950. Donk, dezyèm nan te fèt an 1971. Twazyèm nan te fèt an 1982 e kat pri dènye resansman ki te fèt anndan peyi a li te fèt an 2003 e depi 2003 pa janm gen lòt resansman ki fèt anndan peyi a byen ke nou konnen ke pa egzanp donk popilasyon an li trè dinamik kit nan milye riral ou nan milye iben e finalman ou vin pa ka konprann an 2021 konbyen moun k ap viv ann Ayiti men tout ansanm de done k ap sòti swa sou popilasyon oubyen sou menaj oubyen sou enfrastrikti, enben done sa yo toujou tire de done ki sòti depi an 1950 e pou pli resamman done ki sòti nan resansman ki te fèt an 2003. Men tout done k ap sòti, donk si yo pa ta pwize de done de resansman sa yo, enben yo toujou e nòmalman vini avèk dè done pa estimasyon, san savwa ke jiskaprezan pa janm ko gen resansman ki fèt otreman di resansman ki te fèt an 2003 ki se dènye resansman andedan peyi a. Kidonk, Departeman Latibonit, asa e nan komin Peti Vèd Latibonit pli presizeman premyè seksyon Ti Rivyè ta dwe youn nan priyorite Leta e gen plizyè rezon. Jeneralman, kòm m deja di l deja, li gen 40 mil moun anviwon ki t ap viv nan premyè seksyon Ti Rivyè Latibonit. Ebyen, se yon sipèfisi ki egal avèk 48 kilomèt kare. Kidonk, e 48 kilomèt kare sa a, andedan e premyè se ki ki se premyè seksyon Tiribèd Latibonit, ebyen s on zòn ki esansyèlman agrikòl. Otreman di, n ta kapab di s on zòn ki kaziman agrikòl. Donk, lè w ap antre nan seksyon sa a, donk ou wè jeneralman tout moun k ap viv ladan l yo viv de kesyon agrikilti. Men tou, li gen yon pakèt sèvis ke moun sa yo ta sipoze jwenn yo pa jwenn. Yo yo pa jwenn sèvis sa yo. Pa egzanp, pa gen yon sant de sante, lè moun nan pa li ta malad, ebyen li kapab al nan yon sant de sante pou l ta resevwa yon premye swen, e swen sa a ta kapab kenbe l si pa egzanp ke maladi a li menm li ta yon ti jan agrave. E konsa tou, li pa gen yon lekòl ki avanse andedan andedan seksyon an, byenke jounen jodi a li gen yon pakèt avansman ki fèt konparativman avèk nan ane pase yo. Donk li gen lekòl jounen jodi a ki rive nan filo. andedan premyè seksyon. Men jeneralman, lè yon timoun, kòm tradisyon an toujou montre l, lontan lè w sòti nan sètifika, ou oblije antre nan yon vil pou ke w al kontinye etid yo, sa vin pèmèt ke menm tradisyon sa a, menm si gen lekòl filo andedan premyè seksyon Ti Rivyè Latibonit, asavwa Bakou Sen 1, enben elèv yo toujou renmen donk pou ke yo kapab swa antre Sen Mak oubyen antre Pòtoprens pou ke yo kapab al kontinye etid yo. Konsa tou, gen anpil ladan yo ki konnen antre swa Lyankou oubyen Gonayiv pou ki yo kapab al kontinye etid etid yo. Kidonk, moun sa yo m kapab di de fason jeneral yo viktim de kesyon sant de sante ki pa tèlman twò ranpli avèk ekipman. Donk sa ki yo gen yo pa gen anpil ekipman, yo pa gen yon lekòl ki avanse, yo pa gen pou kesyon lekòl pwofesyonèl mwen kapab di premyè seksyon an ti rive Latibonit li prèske pa gen sa yo ditou. Donk si n ta konsidere pa egzanp an tèm denfrastrikti, donk majorite lokalite ki genyen nan premyè seksyon an, yo pa genyen wout, e se rezon sa a ki pèmèt ke a chak moman lapli a li menm tou li tonbe e kanal yo pa kire, ebyen wout yo yo toujou chaje labou, e se avèk anpil difikilte pou yon moun sòti nan yon lokalite pou ale nan yon lòt lokalite, mwayennan ke lè lapli a fin tonbe sou yon peryòd de 3 a 4 jou e lè solèy leve, ebyen ki pral sèch labou sa a ki kapab pèmèt fasilite moun yo pou yo sòti nan yon lòt lokalite pou yo ale nan yon lòt lokalite. Donk, si n ta kapab konsidere de fason jeneral, donk moun sa yo depi lontan ki ap viktim de diskriminasyon sosyal, y ap viktim de diskriminasyon ekonomik, paske pwodiksyon ke yo fè anndan premyè seksyon ti rivè Latibonit li pa tèlman rapòte yo, e mwayennan ke ke moun sa yo toujou ap travay a chak moman, e lè yo fè rekòt yo, lè y al nan mache avèk rekòt yo, yo prèske pa vann, kòm nou konnen ke ann Ayiti, Kesyon pwodiksyon an li poze, li poze gwo pwoblèm. Plantè yo yo pa gen ase de, m kapab di, yon teknoloji ki avanse. Sa di tip dagrikilti ki toujou ap fèt nan seksyon kominal, premyè seksyon Tiribèl ak Tibonit, menm jan avèk yon pakèt lòt seksyon andedan peyi a, yo fèt de mani, de fason ridimantè. Sa di yo pe devlope, yo pa gen yon asistans teknik de leta a ki pou pèmèt ke yon premyè seksyon, otreman di, yon vale de latibonit ki gen anpil enpòtans, sepandan, yo pa gen yon asistan teknik ki ta pou pèmèt ke yo fè yon pwodiksyon nan kesyon agrikilti ki ta vrèman avanse, ki ta dwe alimante non sèlman komin nan, men alimante lòt komin tou ki anvwazinant, e alimante tout depatman an, pou n pa ta di tout peyi a, ki nesesite jounen jodi a yon sòt de pwodiksyon ki ta kab kenbe popilasyon an donk nan tout depandans li. Kidonk lè nou gade de fason jeneral, donk depi lontan ke seksyon kominal sa a, l ap sibi de tout ansanm de difikilte sa yo, l ap sibi de tout ansanm de absans sèvis resous de baz yo, e sa pèrmèt ke te toujou gon migrasyon, otremandi te toujou gon egzòd riral de jeneralman ki fèt avèk jèn yo, pou ansanm de nesesite sèvis sa yo pou yo ale nan sant iben yo ki ofri yo yon minimòm de sèvis byen ke se pa de sèvis ki genyen de tout ki an tout kalite ke nan fason ke n ta kapab konprann nou ta kapab konkrètman. Ebyen vin rive jounen jodi a nan menm seksyon kominal sa a Pandan 3 a 4 an, ebyen popilasyon an vin ap viv yon fenomèn, e fenomèn sa a ki pral pèmèt ke anviwon nan 40 mil moun ki t ap viv andedan seksyon kominal la, anpil ladan yo pral soti. Donk asavwa la kesyon de lensekirite avèk enstalasyon de gang ki genyen nan Savyen ki se yon lokalite nan premyè seksyon an, ebyen ki pral an, ki pral etann li sou tout seksyon kominal la, ki pral mete tout moun sa yo deyò. Ou ka imajine, depi lontan ke popilasyon sa a t ap viv de kesyon diskriminasyon ekonomik, sosyal, yo t ap viv de absans Leta an matyè de enfrastrikti, e jounen jodi a, yo pa t fòseman, yo te toujou t ap plenyen, yo te toujou t ap pale, men pa konsekan yo pa janm konn fè manifestasyon, Yo pa t janm konn fè yon seri de bagay ki ta kapab nui Leta santral, otreman di, nui yon seri de administrasyon piblik ki genyen swa nan Vale de Latibonit oubyen nan sant repo Peti Vè de Latibonit. E jounen jodi a, moun sa yo t ap viv, malgre tou yo te toujou ap viv, yo kontinye nan kesyon agrikilti, yo kapab fè edikasyon pitit yo, E lè yo gen yon pwoblèm nan seksyon kominal la, yo kapab reponn avèk bezwen yo avèk an tout otonomi. Ebyen ensekirite a vin ap blayi nan seksyon kominal la e pral mete e tout moun sa yo deyò. Anpil ladan yo refijye yo nan komin anvwazinant tankou Lyankou. Donk anpil ladan yo tou ale Sen Mak, ale Gonayiv, ale Pòwoprens. Men se pa paske moun sa yo kote ke yo ye a, kòm nou toujou di l la, repete li, n ap toujou di l, e pa paske moun sa yo ap viv byen, E pa paske moun sa yo menm yo santi yo alèz nan milye kote yo ye a. Anpil ladan anpil moun ladan yo lè yo rive nan lokalite oubyen nan vil sa yo, yo pa gade yo mal e yo eseye konprann donk kesyon ensekirite a jounen jodi a k ap vale tèren nan premyè seksyon t Latibonit, li ta ka rive nan nenpòt seksyon kominal ki genyen andedan peyi a paske jeneralman se tout ansanm de seksyon kominal yo k ap viktim de absans leta a ki pa ofri yo ki pa al jwenn yo ki pa al ba yo sèvis bon byenke n konnen nan vil yo se pa paske bagay yo yo amelyore men leta a prezans li plis nan vil yo paske se vil yo ki kapab mete peyi a cho ki kapab toujou fè manifestasyon e e anpeche tout ansanm de administrasyon piblik yo yo menm yo kapab fonksyone kòm nou konnen jeneralman tout ansanm de sèvis leta yo Ebyen se nan vil yo, yo menm yo konsantre. Ebyen popilasyon sa yo, y ap pase moman difisil, plis de 30 a 40, de 30 a 35 mil moun ki kite seksyon kominal la, pou n pa ta di, jeneralman moun ki pa kite premyè seksyon ti rivyè latibonit se moun ki nan nan koulwa Jan Deni, sètadi yon seri de lokalite ki gen nan Jan Deni, lè w pran Jan Deni, lè w pran Manglouwè, lè w pran Negriyèl, lè w pran pa egzanp 400 pa, donk li kon, lè w pran Bofò pa egzanp, tout ansanm de lokalite sa yo ki nan premyè seksyon Ti Rivyè Latibonit, donk se moun sa yo m kapab di an majorite ki pa kite premyè seksyon. Rezon an, kòm nou konnen l deja, paske nan koulwa sa a li gen yon lòt gwoup gang ki an paralèl avèk Nèg Savyen yo, eben ki pèmèt ke Nèg Savyen yo pa kapab antre sou popilasyon sa yo

Donk moun li pa gen fòs bandi ki ta pou koresponn avèk nèg Savien sa yo, ebyen vin pèmèt ke popilasyon lage bouko yo epi tout moun sa yo ale. Donk de fason jeneral lè nou gade nan premyè seksyon an ebyen 30 a 25 30 a 35 mil moun yo kite seksyon kominal sa a pou y ap pase yon seri de difikilte deyò. An nou gade pa egzanp si leta a te pran vale de latibonit ki gen tout enpòtans total e kapital an matyè de pwodiksyon, ebyen jounen jodi a li te pran an konsiderasyon, e nan yon seksyon kominal ki genyen anviwon 48 kilomèt kare, e tout kilomèt kare sa yo, ebyen se son de zòn ki esansyèlman oubyen ki kaziman agrikòl, kote ke moun yo, popilasyon yo se sèlman Kesyon jaden ke yo te konn ap fè. E nan seksyon kominal sa ki se Bakou 5 1, li pa yon seksyon m kapab di ki twò rekile pa rapò avèk wout nasyonal la, paske seksyon kominal la li fini dirèkteman sou wout nasyonal nimewo 1 an. Donk lè w, egzakteman lè w pran Ponsonde, gen yon pati nan Ponsonde, ki sòti nan premyè seksyon ti rivyè dlatibonit e lòt nan tout e yon pati nan kafou pèy ki sòti tou nan premyè seksyon ti rivyè latibonit li pa tèlman twò lwen pou ke jounen jounen jodi a nou ta kapab di pou leta pa ta pab genyen yon yon prezans e e li andedan seksyon kominal la pou te anpeche ke bandi sa yo menm yo fè tout bagay ke yo ta sipoze fè. Donk, yo lage yo, depi lontan, lontan, lontan, lontan, yo lage yo. Se rarman gen kèk gouvèneman ki pase ki te toujou bay yon minimòm de sèvis, byen ke yo konnen ke enpòtans ke seksyon kominal sa gen an matyè de, an matyè de lagrikilti, an matyè de pwodiksyon agrikòl, yo te toujou bay yon minimòm de sèvis. Men byen lontan ke n ap konsidere la a, nan gouvèneman ki pase yo la a, donk, Leta a li menm li pa al jwenn moun sa yo pou l ta ofri yo ti minimòm ke yo te konn ba yo lontan yo, pou yo ta ofri yo menm minimòm sa a. ebyen popilasyon lage pou kò yo, ebyen ki vin pèmèt ke jounen jodi a bandi yo pran seksyon kominal sa a, donk yo mete tout moun deyò. Jounen jodi a n ap di èske li gon espwa pou premye seksyon Ti Rivyè de Latibonit? Èske moun sa yo ap ka tounen nan menm nòmalite yo? Èske moun sa yo kapab tounen pou y al fè kesyon agrikilti yo, pou yo itil pitit yo, pou yo itil pitit pitit yo, pou yo itil fanmi yo? Èske moun sa yo ap ka jwenn an tout sekirite pou yo tounen nan seksyon kominal sa a pou y al ofri, pou y al fè aktivite ke yo te konn fè deja a, donk pou ke yo kapab sibveni avèk bezwen yo. Jiskaprezan, se yon seri de refleksyon ke n ap fè e ki nou pa ko ka jwenn repons. Byenke n te konnen, pa egzanp, tout moun ki te viv yon ti tan nan seksyon kominal Petibèl Latibonit, donk li gen yon pakèt bagay jounen jodi a ki manke yo. Pa egzanp, lontan an, li te gen dwa nèf, dis zè, w ap kite yon lokalite, ou pral nan yon lòt lokalite. Donk, se avèk plezi e an tout sekirite. Donk, ou pa gen okenn difikilte. Pa mande nan moman an, lè gen lalin pa egzanp, li konn onzè, li konn minui, donk, ou pa gen oken pwoblèm, w ap sòti nan yon lòt lokalite, donk, pou ale nan yon lòt lokalite, byenke se avèk zanmi. Dèfwa tou, se lòt aktivite ki gen rapò avèk kesyon plezi, paske seksyon kominal sa yo, Yo pa genyen tou yon plas piblik, m ta kapab di, ki kapab pèmèt yo kote ke moun yo yo menm yo kapab rankontre. Dèfwa se nan kafou yo. E nan kafou yo toujou gen ti aktivite, swa li gen ti komèsan k ap fè, k ap vann kèk bagay, ou konn ale e an menm tan ou konn kanpe kote zanmi an oubyen kamarad la pou ap bay ti blag, pou ap detann ou e nan demenm pou vin lakay ou pou kouche. E nan demenm maten trè to, nan 3, nan 4 è oubyen 5 è di maten, pou leve pou al reprann menm aktivite ki gen rapò avèk kesyon agrikilti. Donk, sètadi, nan seksyon kominal sa a, lontan, moun yo tou, yo te konn jwe ti foutbòl yo, yo te konn met tèt yo ansanm, yon lokalite avèk yon lòt lokalite konn rankontre pou yo jwe ti foutbòl yo. E konsa tou, yon pakèt timoun nan premyè seksyon Ti Rivyè Latibonit, donk m konnen ke nou, ki te konn ap jwe, ki te konn ap moute kap, ki te konn ap kouri sèk. Donk, se yon seri de bagay, yon seri de valè, yon seri de potansyalite ki te genyen nan premyè seksyon an, ki vin pèmèt ke pa egzanp, menm si ou ta kite seksyon an pou al kontinye etid ou swa Sen Mak oubyen Pòtoprens, men ou toujou, e a chak moman gen vakans, lè pral gen vakans, ide ou toujou chita, donk sou lakay ou, paske kòm nou konnen ke li gen Anri Lefèv ki pale de nan pwodiksyon de lespas, kote l ap pale de espas veki, l ap pale de espas pèsi e l ap pale de espas konsi. Ebyen, nan veki ke w te genyen nan premye seksyon de Peti Divèn Latibonit asavwa Bakousen 1, moun ki nan, ki sòti nan premye seksyon yo, ebyen a chak mwa ou pral gen vakans, ebyen bagay sa yo toujou moute nan tèt ou pou kapab retounen al jwe boul avèk zanmi w, al manje mango, al al manje patat, E tou, kòm nou konnen ke premyè seksyon Ti Rivyè Latibonit se yon seksyon ki trè donk repite andedan depatiman, pou m pa ta di nan tout peyi a, an matyè de kesyon bann rara. A chak mwa ke w pral rive nan mwa fevriye, nan mwa nan mwa mas, donk li toujou apre kanaval, sètadi dènye anbyans la, dènye plezi ki pral gen anndan peyi a de fason jeneral, ebyen nan depatiman Latibonit la, se nan premyè seksyon Ti Rivyè Latibonit li toujou soti, donk asavwa, Bakou Sen 1. Ebyen jounen jodi a, pandan 3 a 4 an, bagay sa yo, yo fini andedan seksyon kominal la, e moun yo yo menm yo lage ozabwa. Kounye a kesyon ke n ap poze, e li gen lontan nou pa janm tande ni gen yon depite oubyen yon senatè ki soti nan depateman de Latibonit oubyen ki soti nan yon komin nan komin Ti Rivyè oubyen lòt komin ki an vwazinad pa rapò avèk Ti Rivyè ki pale de dosye sa a, k ap defann dosye sa a. E n al pi lwen toujou pou n di, pa egzanp, nou pa janm wè gen majistra, otreman di menm kandida ki te sòti nan premyè seksyon, ki sòti nan komin Ti Rivyè, Latibonit pou kesyon depite oubyen majistra pale de fenomèn sa a. Jeneralman nou konnen ke gon kriz politik ki gen anndan peyi a. E kriz politik sa a li mete anpil dout pou konnen eske ap gen eleksyon, eske pap gen eleksyon. Men sou kelkeswa fason ke sa ta kapab prezante, ap toujou gen eleksyon andedan peyi a. Menm si eleksyon pa fèt an 2021, eleksyon pa fèt an 2022, men kanmenm 2023, 2024 nan kelkeswa ane a ap gen eleksyon andedan peyi a. E eleksyon k sak pral fèt yo, il foudè ke tout komin, tout seksyon kominal e tout departeman yo reprezante. swa pa azèkpazèk, yo reprezante pa majistra, yo reprezante pa depite, yo reprezante tou pa senatè. Donk, otreman di, komin Peti Vèt Latibonit, enben l ap reprezante nòmalman swa pa yon depite oubyen pa yon majistra e seksyon kominal yo, y ap reprezante swa pa kazèk, azèk. Donk, sou kèlkeswa fason an, Premyè Seksyon Ti Rivyè Latibonit, ki se yon seksyon kominal, l ap eli yon, yon, l ap patisipe nan, nan, nan, nan eli yon depite, l ap patisipe tou nan eli yon majistra, men konsa tou, l ap eli kazèk, avèk kazèk, fòk li gen reprezantan ki sòti nan seksyon kominal sa a, donk ki pou pèmèt ke, ki ta kapab anbrase ansanm de pwoblèm sa yo. Menm si, pa egzanp, ou pral nan eleksyon ou poko pral nan eleksyon men si ou pa gen gwo bagay ou kapab fè swa nan leta pou pouse leta a li menm li kapab pran desizyon pou fini avèk gwoup gang sa e pèmèt ke popilasyon an li menm li ka retounen nan seksyon penal la pou al reprann aktivite yo m panse ke li esansyèl li gen lòt bagay ke nou ta kapab pwodui li gen lòt bagay ke nou ta kapab fè li gen fason ke nou ta kapab fòse leta a Ebyen nòmalman pou li kapab prezan nan seksyon kominal la. Paske nou bezwen moun sa yo. Nou bezwen moun sa yo pou eleksyon sou kèlkeswa fason an, nou bezwen pou eleksyon swa pou prezidan oubyen pou tout ansanm de pòs ke nou pral di yo la. Poukisa se chak lè gen eleksyon epi nou rekonèt ke seksyon kominal sa yo menm yo egziste anndan peyi a? Sepandan, lakay nou, nou toujou ap viv byen, lakay nou, nou toujou gen yon minimòm, lakay nou, Nou toujou, nòmalman, ap viv yon fason, swa pitit nou, madanm nou, eksetera, ap viv yon fason, e sepandan moun sa yo, yo lage ozabwa. Gen moun konnen ke k ap pase moman kote ke prèske menm kote ke yo pa gen pou yo dòmi. Gen moun ki, jounen jodi a, anpil ladan yo gentan mouri tou parapò avèk strès ki ap anvayi yo paske mòd de vi, kondisyon de vi ke yo gen kounye yo, se pa mòd de vi sa ke yo te genyen lakay yo. E m ba w garanti gen anpil ladan yo si e pa kesyon ensekirite sa, yo pa t ap janm janm jamè jamè jamè kite premyè seksyon ti rivyè latibonit ki se lakay yo pou y al refijye yo donk nan lòt nan lòt nan lòt vil oubyen nan lòt komin oubyen nan lòt seksyon kominal kote ke yo jwenn yon ti kote pou yo detann yo depi kèlke jou. E moun sa yo yo pa gen espwa ke y ap tounen, e an menm tan tou kote yo ye a yo pa santi yo alèz, ebyen ou menm ki pral nan eleksyon pou majistra nan komin Piti Vèd Latibonit, depite, azèk kazèk, poukisa jounen jodi a nou pa fè yon kowalisyon, poukisa jounen jodi a nou pa leve vwa nou pou ke nou di non moun sa yo li lè, li tan, yo soufri twòp, fòk omwen gen yon bagay ki di, e konsa tou popilasyon sivil la l ap akonpanye nou e ki pou pèmèt ke nòmalman donk yo jwenn e yo jwenn jistis paske gen lontan ke y ap soufri de tout ansanm de absans de sèvis sosyo de baz yo nan seksyon an. M panse ke jounen jodi a moman an rive fòk leta li menm otreman di fòk moun pa egzanp ki pa konnen Premyè Seksyon oubyen ki pa konnen tou bagay k ap pase nan Tirivyè, Latibonit, pli presizeman nan Premyè Seksyon, kòm yo konnen se prèske se Savyen, se Savyen, se Savyen ke yo toujou ap di, donk, men Savyen se yon ti lokalite ke l ye, men yo pa konnen ke prezans gang ki gen nan Savyen sa a li pèmèt ke de 30 a 35 mil moun jounen jodi a, pou n pa ta di prèske tout popilasyon an nèt ap soufri, moun sa yo se son de moun ki nan chomaj, Se moun ki pa gen lòt lòt aktivite ki ap reponn, y ap regle. Donk anpil ladan yo, yo gen moun ki nan lòt peyi, pa egzanp tankou Brezil, tankou Chili, tankou Etazini, Kanada, e ki epapiye nan tout nan tout mond la, ki ka ofri yo yon minimòm lemwa. Men sa yo pa kapab reponn avèk bezwen yo de fason fondamantal. Si n ta konsidere pa egzanp moun nan li menm, li ka antre nan jaden l ale pran yon grenn kalalou, li antre nan jaden l li pran yon li pran yon mayi oubyen li pran 2 grenn mango eksetera donk tout ansanm de bagay sa yo yo make yo ki pèmèt ke nòmalman donk si se la ke yo t ap viv yo t ap santi yo plis alèz bagay la tèlman grav jounen jodi a menm moun ki mouri nan premyè seksyon ti rivyè latibonit yo pa ka al antere nan simetyè lakay yo tout kay kraze tout dren. Otreman di, tout kanal yo tout nèt yo bouche. Donk, ou pa ka idantifye wout avèk kanal. Sa di, tout tè yo abandone. Pa gen okenn agrikilti ki fèt nan premyè seksyon Ti Rivyè Latibonit pandan twazan a katran. Ayiti se yon ti moso tè ke l ye, 27750 kilomèt kare anviwon. Se yon ti moso tè ke l ye. Men poukisa la a, premyè seksyon Ti Rivyè Latibonit? Donk ki sitiye nan wout nasyonal nimewo 1, m kapab di, e ki gen yon pakèt lòt, ki gen yon pakèt potansyalite, e gen yon pakèt prezans e de aktivite ki konn fèt nan seksyon an ki konn atire moun. Asavwa li gen mache Pon Sonde, yon pati ladan li sitiye nan premyè seksyon an. Nou gen gwo fèm agrikòl ki reprezante Pou TVA nan seksyon kominal la sa va fèm agrikòl demoje. Nou gen yon pakèt lòt espas ki konn konsantre oubyen otreman di kote ke ekipman agrikòl pou vale de latibonita de fason jeneral yo konn al rete. Pa egzanp nou gen 400 pa, yon lokalite nou rele 400 pa. Li genyen tou yon lokalite ke nou rele ki pi wo Savyen an, la yo konn mete tout yon seri de ekipman nan zòn sa yo, donk se son des ekipman agrikòl, men konsa tou ekipman agrikòl sa yo la pou yo kapab netwaye dren, pou yo kapab netwaye wout agrikòl yo etsetera, e menm prezidan peyi a tou dènyeman li te fon pase li te wè kòman donk zòn sa yo menm yo abandone, menm si n ap fè politik anndan peyi a, Menm si pa egzanp tout bagay an Ayiti se politik pandanstan ke yo yo lage tout yon seri de lòt bagay donk ki kapab pèmèt ke sosyete a li menm li devlope san yo menm ke sosyete a pa kapab avanse fòk omwen domèn sa yo ta kapab gen patisipasyon pa yo nan devlopman e nan inovasyon nan peyi a yo abandone yo men tout bagay nèt se politik tout bagay nèt se politik e finalman mwen kapab di ki politik, paske politik la la donk pou li kapab pèmèt ke pou gon meyè jesyon ki fèt de de de de de de site, bon piske jounen jodi a nou pa gen site, men yon meyè jesyon de zòn kote w sòti, yon meyè jesyon de komin ou, yon meyè jesyon de depateman w ki pral bay de fason jeneral yon meyè jesyon de tout peyi a. ki pral pran miyè jesyon de tout peyi a. Sa di menm si pa egzanp gen kontradiksyon, menm si pa egzanp gen divèjans nan ide yo, menm si, menm si pa egzanp, donk sa ka pèmèt ke gen yon desizyon, donk yon otorite li menm li pran, donk ki gen dwa pa ale, m kapab di, nan tout entegralite l ki gen rapò avèk kesyon devlopman andedan peyi a, men omwen fòk politik la ta omwen gen yon espwa kote ke pou ta di menm si pandan dezan, pandan twazan, pandan senkan, Donk yo pa, ou pa ko wè chanjman, men fò ta gon espwa. Men jounen jodi a nou kapab di an Ayiti, donk prèske pa gen espwa. Tout, lè w ap gade de fason jeneral, ou pa won espwa nan, nan, nan tran, nan trantan, ou pa won espwa nan karantan, ou pa won espwa tou nan senkantan. Sepandan gon pakèt peyi nan mond la jounen jodi a k ap pale de kesyon 2030, k ap pale 2050, e k ap di pandan 2030 men kisa ke yo pral reyalize. Y ap di pandan 2050 men kisa ke yo pral reyalize. Nou sot pase pa egzanp, sou Mateli la nou sot pase pa egzanp 5 an kote ke peyi a m kapab di se gagote ke l ap gagote. Men sou Jovenel depi lè Jovenel moute pouvwa a, aprè 1 an Jovenel pou rive jis jounen jodi a, Ayiti twouve l e l plonje nan yon enstabilite politik ki anpeche tout aktivite nèt anndan peyi a fonksyone. Eske nòmalman n kapab di bagay la kapab rete, li kapab kontinye konsa? Donk m panse ke donk tout aktè andedan peyi a ta sipoze wè bagay la yon lòt fason, ta dwe wè bagay la yon lòt jan. Paske imajine w byen, elèv lekòl pa egzanp, yo souvan di se yo menm ki se avni peyi a, paske tout ansanm de sa ke w pral reyalize, tout sektè ki genyen andedan peyi a, kèlkeswa sèvis ke w pral rann peyi a, Ebyen toujou sèvis sa yo toujou sòti ansanm de kad ki sòt ki nan kap bay sèvis sa yo ebyen se son de moun kal lekòl donk sè moun ki ki fè inivèsite byen ke nou konnen ke jounen jodi a donk gon pakèt moun ki gen andedan peyi a se pa moun e kap bay sèvis andedan peyi a nan administrasyon piblik yo pa egzanp se pa moun kapab di Li fòme, men pa konsekan, yo te fè 2 jou lekòl kanmenm. Donk lekòl li ta dwe gen yon priyorite, li ta dwe wè yon lòt fason andedan peyi a. Men w ap imajine pa egzanp yon elèv lekòl pandan yon ane akademik, donk l ap fè 2 mwa, l ap fè 3 mwa, l ap fè 3 mwa lekòl e sepandan, donk l ap fè tout rès moman yo li pa ka al lekòl. E lòt ane ki pral vini w ap wè menm timoun sa a, donk nan klas ke l te ye sa a, enben l ap kite klas sa a li pral nan yon lòt klas. Donk, w ap gade pa egzanp, men ki tip de moun ke w pral fòme, donk nan yon peryòd de dizan, nan yon peryòd de ventan, nan yon peryòd de trantan, nan yon peryòd de karantan. Donk, sètadi w pral gade pa egzanp, donk ke peyi a, de fason jeneral, ou wè ke ansanm de matyè griz ki ta pou pèmèt ke peyi a li menm li devlope, enben li gen yon karans. Moun ki te gentan pase deja yo, ki te jwenn minimòm, kote ke te gen yon minimòm de estabilite ki te pèmèt ke yo te konn al lekòl, swa pou yo te fè nèf mwa oubyen pou yo te fè di mwa, menm si pandan peryòd sa yo, yo te konn pèdi yon mwa oubyen jeneralman yon mwa edmi. Men nou wè ke jounen jodi a, donk jenerasyon sa a, jenerasyon de elèv lekòl ki gen kounyè yo, jenerasyon de inivèsitè ke n ap gade andedan peyi a, donk nou wè se son de moun k ap fè de mwa, k ap fè twa mwa lekòl. k ap fè 3 mwa lekòl. Donk sètadi bagay sa yo m panse ke li ta sipoze entèpele konsyans, sa pa ta an ta dwe antre nan kesyon politik, fò l ta entèpele konsyans de tout aktè andedan peyi a. Paske lè w ap gade pa egzanp an Repiblik Dominikèn, li gon minimòm de sèvis ki ofri popilasyon an. la a ki vwazen avèk nou, gon minimòm de sèvis ki ofri popilasyon an, menm jan nan Karayib la gon pakèt lòt peyi, donk gon minimòm de sèvis ki ofri popilasyon lakay yo, byenke nou konnen gon pakèt inegalite ki genyen, men pa konsekan, lè w parèt pa egzanp nan vil yo, lè w parèt nan milye kanpay yo, ou wè, menm si prezans Leta li pa totalman prezan, pa rapò avèk ansanm de sèvis ke l ta sipoze bay, men ou wè ke prezans leta a li menm li la ki pou pèmèt ke popilasyon an gen yon minimòm de sèvis ke yo ta sipoze jwenn nan peyi sa yo. Men lè w gade lakay nou, nou wè se lanfè. Jounen jodi a, jèn nan te mèt al nan inivèsite, donk jèn nan li te mèt aprann, enben li pa gen okenn posibilite, li pa gen okenn espwa pou l entegre donk swa administrasyon piblik la, e pou m ta di, menm yon enstans prive pou ta kapab pran l, paske bagay yo vrèman, vrèman, vrèman difisil, difisil, difisil andedan peyi a. E n konnen ke pa egzanp gen de jèn ki gen santiman, pli presizeman m kapab di nan premyè seksyon Ti Rivyè Latibonit, donk nou konnen ke pa egzanp gen yon pakèt jèn ki te kondisip mwen nan seksyon kominal la konsa tou m gen de pwofesè m ki te nan seksyon kominal la se son de moun k ap fè efò lontan ki kwè nan edikasyon moun sa yo kwè nan edikasyon sètadi moun sa yo lè yo te lekòl yo te konn ap bay bon rezilta e jiska prezan malgre sitiyasyon an ye konsa donk gen anpil ladan yo m toujou gen kontak lè m ap pale avèk yo yo toujou e depi w ouvri bouch yo ou wè se kesyon edikasyon ki ap pale paske yo kwè nan edikasyon, yo kwè nan chanjman. Donk, jounen jodi a ki ap soufri, swa pwoblèm ekonomik eksetera. Donk, y ap pase de moman ki trè trè trè trè trè trè difisil parapò avèk kontèks politik nou wè ke peyi a li menm li ka li twouve l jounen jodi a. Men èske sa li menm li kapab kontinye konsa kote ke an Ayiti li pa gon sòt dapatenans. Tout moun nèt yo vle kite peyi a men lè w ap gade de fason jeneral ou wè moun lan li gen li gen yon minimòm rezon paske imajine w byen donk pa gen okenn sèvis nòmalman ke moun lan li menm li kapab tout efò ke l fè andedan peyi a li pa gen anyen ditou ditou ditou ditou li li li li li kapab resevwa otremandi ki valorize l ki ba l valè. Donk, m panse ke jounen jodi a, nan premye seksyon Ti Rivyè Latibonit, tout ansanm de moun, swa k ap viv nan tout peyi ki genyen nan mond la ki soti nan premye seksyon Ti Rivyè Latibonit oubyen ki soti nan komin Ti Rivyè. Donk, m panse ke fòk sa a li ta entèpele konsyans tout moun e fòk omwen e ta ta gon fason pou ke Leta a li menm, yo ta fòse Leta a li menm li aji. Donk, se pale pou kapab pale, swa nan televizyon oubyen nan radyo Donk ou kapab, sa son sòt de patisipasyon ke li ye. Donk son sòt de patisipasyon ke li ye, omwen pou fòse gen yon pakèt moun anndan peyi a pou yo pran konsyan de sa kap pase nan ti rivyè Latibonit, pli presizeman nan premyè seksyon. Donk tou dènyèman map pale avèk yon direktè lekòl ki te direktè lekòl mwen nan seksyon an, kote ke nèg yo fè, direktè a fèm konprann ke bandi yo antre lakay li, donk yo pran tout sa ke li te genyen, e sak pi dwòl la yo kale direktè a, direktè a di li pran anpil baton nan men nan men bandi yo. Donk son bagay ki grav, son bagay ki tris. Donk lè w gade pa egzanp, donk yon moun ki nan domèn edikasyon ki andedan seksyon kominal la, depi lontan ke moun sa moun sa ap bay sèvis, y ap fòme tout jenerasyon donk andedan seksyon kominal la. E jounen jodi a anpil nan moun sa yo ki direktè sa a oubyen nan lekòl kote li t ap fonksyone yo fòme Jan de moun sa yo, gen anpil k ap bay sèvis yo nan Leta a, konsa tou gen anpil k ap bay sèvis yo nan tout peyi ki genyen nan mond la. E lè w gade pa egzanp jounen jodi a, lè moun nan ta rive nan laj pou l ta pran retrèt oubyen nan laj kote ke li chita lakay li, donk omwen pou l ta pran, pou l ta bwè detwa kokoye lè li santi li, li li gen nesesite pou sa, pou l ta manje de twa mango ou byen pou l ta antre nan yon kanal ou byen wè sa m di w pou ke li ta kapab nòmalman al fè yon al pran yon ti benyen pou l ta detann li paske se ansanm de aktivite de lwazi sa yo m kapab di ki genyen jeneralman nan milye riral yo donk asavwa nan premyè seksyon Tiribèd Latibonit Bakosen 1 donk ou gade jounen jodi a moun sa ki te fè 30 e 40 an li tap li tap li tap fè efò e jounen jodi a malgre bagay yo pa bon pou li enben yo rantre lakay li yo pran tout sa ke li te genyen epi yo kale l. M panse ke sitiyasyon an li menm li tris. Donk nou tout nèt nou viktim menm si w anndan peyi a menm si w pa anndan peyi a depi w sòti nan premyè seksyon Ti Rivyè Latibonit ou viktim nan yon rezon oubyen pou yon lòt Donk ou gen fanmi w ki viktim, ou gen kouzen, ou gen kouzin, ou gen matant, ou gen manman, ou gen papa, donk ou viktim. Kèlkeswa fason an, ou viktim. Sa a li menm, l ap afekte w nan kèlkeswa kote ke w ta kapab ye. M panse ke jounen jodi a, fòk gon bagay ki di. Premyè seksyon Ti Rivyè Latibonit pa ka kontinye konsa. Donk fòk popilasyon an, majorite ladan yo, de 30 a 35 mil moun, donk ki kite seksyon kominal la, ki nan chomaj jounen jodi a, ki pa ka manje, ki pa ka bwè, ki pa gen yon kote pou yo dòmi. Moun yo lage tankou zwazo, donk yo pa gen yon nich kote ke pou yo repoze yo. Gen moun, pa egzanp, otomatikman li jou yo pran lari, donk pandan yo nan lari a yo pa ka manje, e lè l pra, lè moman rive pou y al lonje kou a pou y al fè yon ti dòmi, Donk yo pa gen kote pou yo, yo pa, yo prèske pa gen kote paske ti lo, ti, ti kote yo ba yo pou yo desann nan, donk kamarad ki ba yo desann nan oubyen zanmi ki ba yo desann nan, se pa paske afè zanmi an bon e dèfwa prensip la nou konnen ann Ayiti, donk lè w fè yon mwa, de mwa, twa mwa ap, ap viv avèk yon moun, men depi sou katriyèm mwa a, senk si mwa a, donk moun nan vin santi ke li yon ti jan jennen avè w, Donk li santi l yon ti jan panike avè w. Sa di gen jounen jodi a, mwen kapab di granmoun yo, donk y ap viv sitiyasyon sa a ki difisil sa a. Y ap viv moman sa a ki difisil sa a. E pa yo menm ki koz ki ap viv nan sitiyasyon sa a. Ensekirite k ap blayi nan seksyon kominal la, se pa ansanm de pèsonaj sa yo, se pa ansanm de moun sa yo ki t al dèyè bandi vin mete nan seksyon kominal la. Donk nou tout nèt nou konnen istwa yo deja. Donk se pa yo menm, men m panse ke jounen jodi a, nan yon peryòd de 3 a 4 an, fòk li ta gen yon bagay ki di. Èske nòmalman sa ap kontinye pou 5 an? Èske sa ap kontinye pou 6 an? Otreman di, èske sa ap rete pou 10 an? E si pa egzanp, sa, donk li pa gen yon dat pou sa fini, pou ke moun yo kapab retounen lakay yo pou yo al kontinye viv de kesyon agrikilti, e nou konnen seksyon kominal la li gen yon pakèt enpòtans pou Vale de Latibonit la, donk nou kapab di ki lè bagay sa yo menm y ap fini? Ki lè bagay sa yo ap fini? Ki lè bagay sa yo menm nou kapab di y ap sispann nan seksyon kominal la? E di seksyon kominal premyè seksyon Ti Rivyè de Latibonit, se tout ansanm de seksyon kominal ki gen anndan peyi a. Peyi a pa ka devlope tout otan ke milye riral yo pa gon valè, paske vil yo y ap founi yo y ap founi yo de tout ansanm de pwodiksyon ki sòti ladan yo. Donk, vil yo pa ka egziste san prezans seksyon kominal yo, jeneralman ki se son dè zòn riral kote ki fèt tout sòt de pwodiksyon. E jounen jodi a nou wè vil yo boure avèk moun. E vil yo tèlman boure avèk moun, donk prèske sant, sant istorik vil yo pa gen espas ditou. Y ap avanse donk vè zòn periferik yo. E jeneralman, nou konnen ke an Ayiti, jan de konstriksyon yo fèt, yo fèt de fason vrèman anachik e ki pèmèt ke a chak moman vil yo, yo trè trè trè trè vilnerab. Donk, sitou lè moman lapli pral tonbe, donk ki gen rapò avèk kesyon inondasyon, eksetera. M panse ke jounen jodi a, si nou, si omwen li gen yon espwa pou Ayiti, donk fòk bagay yo yo menm yo kòmanse wè yon lòt fason. Li gen yon seri de moun ke n ap eli nan depateman an, Donk moun ki pa gen okenn nivo, yon seri de moun k ap eli nan komin yo. Donk yon seri de majistra tou k ap eli nan komin yo. Donk se son dè moun pa egzanp ki san vizyon. Donk dè moun ki pa gen anyen anyen a ki alò ki pa ta sipoze wè anyen avèk kesyon politik e se yo ke nou pral bay pouvwa ki pou ap deside ki pou ap panse pou avni nou. Donk m panse ke se yon bagay ki grav. Donk bagay k ap pase nan premyè seksyon Ti Rivyè Latibonit, ebyen jounen jodi a l ta dwe entèpele chak grenn popilasyon k ap viv nan komin nan. Donk chak grenn moun k ap viv nan komin nan, donk fòk nou kòmanse reflechi pou n wè kiyès nou pral bay reprezante nou, swa pou depite, donk nan vale de Latibonit la tou, alò nan depatman Latibonit la pou nou gade kiyès ki kapab reprezante nou nan sena, e pou nou gade tou pa egzanp Majistra avèk kazèk kiyès ki kapab ki kapab reprezante nou nan komin nan omwen gen yon minimòm pou nou jwenn donk menm si pa egzanp m kapab di donk ou menm ou majistra nan komin nan ou byen gen yon pakèt bagay ke w pa kapab bay paske nou konnen tout ansanm de feblès difikilte donk komin yo y ap konfwonte pa rapò avèk pouvwa santral men pa konsekan donk li gen yon minimòm de sèvis donk si pa egzanp yon komin se yon komin se Rivyèdlatibonit Li gen 6 seksyon kominal ladan l. Donk yon moun yon majistra pandan 4 an, omwen minimòm fòk chak seksyon sa yo ta benefisye yon pwojè, yon pwojè dirab. Donk ou ap imajine, donk si pa egzanp nan peryòd de 8 an, omwen gen 2 a 3 pwojè nou kapab di nan chak seksyon kominal yo ki reyalize. Men jounen jodi a pou sa fèt fòk nou gen de majistra e ki ki gen vizyon, fòk ou genyen yon kazèk azèk ki gen vizyon e dè moun tou ki vle kolabore, ki vle travay ansanm. Donk, nou kapab gade de fason jeneral, pa gen bagay sa yo ann Ayiti. Jounen jodi a, pral gen eleksyon k pral fèt, Ti Rivyè Latibonit pral gen reprezantan, men ou pa tande okenn moun pale de sa k ap pase la nan Ti Rivyè Latibonit. M pa tande okenn moun ap pale de sa k ap pase nan premyè seksyon Ti Rivèd Latibonit. Sepandan, seksyon kominal sa a, li pral patisipe nan eleksyon pou bay pou bay majistra, li pral patisipe nan eleksyon pou pou pou bay depite, li pral patisipe nan eleksyon pou bay azèk kazèk. Men, ou pa ou pa wè, donk okenn moun pale, men kou eleksyon pral rive, ou pral wè tout moun pral pale. Sou tout rezo sosyo ou pral wè moun yo ap pale, sou tout stasyon radyo televizyon yo pral pale. Donk ki sa? Paske yo bezwen pouvwa. Pouvwa ki entèrese nou kiyès ki bay pouvwa a? Eske se pa popilasyon ki bay pouvwa a? Men popilasyon pa nan seksyon kominal yo non. Kounye a jeneralman lè pral gen eleksyon kote yo pral vote? Ki kote ke yo pral vote? Ki kote ke yo pral vote? M panse ke jounen jodi a bagay sa a fòk li entèpele konsyans chak grenn sitwayen, sitwayèn ki sòti nan komin Petit Vert Latibonit, ki sòti nan premyè seksyon Ti Rivèt Latibonit e ki sòti tou nan departeman an, Latibonit, e ki sòti tou nan tout peyi a pou konprann ke sitiyasyon jounen jodi a k ap pase nan premyè seksyon Ti Rivèt Latibonit s on bagay ki grav e ki kapab afekte kèlkeswa seksyon kominal, kèlkeswa komin andedan peyi a. Sètadi, avan ke bagay sa li menm, li etann, bon, byenke n konnen ke tout seksyon kominal yo ap pase de moman ki trè difisil, men nou kapab di de fason jeneral ke moun yo, yo menm yo toujou rete lakay yo, y ap lite. Men moun premyè seksyon Tirivèd Latibonit, se moun ki kite seksyon an. Donk, sa di tout moun sa yo nèt, yo ale kay kraze. Donk, moun sa yo pa rete nan seksyon kominal sa menm, se sèl bandi sèlman Pandan 3 a 4 an ki rete nan seksyon kominal la, donk k ap fè tout lalwa, k ap fè tout bagay nèt. Ebyen jounen jodi a, se tou pa premyè seksyon Tivèt Latibonit. Demen, li ka antre yon lòt seksyon ke nou pa ta swete. Men si tout fwa jounen jodi a nou pa met tèt nou ansanm, pou nou leve vwa nou ansanm pou nou di non avèk sa k ap pase a, pou nou pa gen tan atake lòt komin oubyen lòt seksyon kouminal ki ta pou mete tout moun deyò, enben li gon lè k ap rive ann Ayiti, enben se sèlman bandi sèlman k ap rete andedan peyi a, enben tout moun ki pezib, tout sitwayen ki pa ka fè fòs avèk bandi, enben yo tout ap kite peyi a, swa pou yo antre an Repiblik Dominikèn oubyen pou yo ale nan lòt peyi. Li lè, li tan, premyè seksyon Tiribè Latibonit, pèp la soufri twòp. Ba yon dènye chans. Pèp la soufri twòp, li lè pou leta li menm li kapab vini nan seksyon kominal la pou ke popilasyon an kapab tounen lakay yo e al reprann aktivite ke yo te konn fè donk nan tan lontan. Mèsi bokou.